Peyi Lachin pran yon kle kou ankò nan men peyi Lèzetazini, pli presizeman nan men Donald Trump apre tweet sa ke l fin fè, n ap pale de prezidan peyi Lèzetazini an, jan n toujou konnen l, Donald Trump ankò, Donald Trump toujou. Sou Twitter, Donald Trump fè demi tou lè l anonse lendi pase a, Ankouraje moun mete mask pandan moman kowonaviris la la, pandan ke maladi sa li ap ravaje mond lan men patikilyèman peyi Lezetazini. M ap repete pou ou sa Donald Trump li te fè konnen nan twit sa, Anpil moun nan peyi Lezetazini montre ke yo patriyòt paske pou yo pote yon mask sa k fè yo patriyòt, san ke anpil fwa li enposib pou yo respekte distansyasyon sosyal yo. Pa gen moun ki patriyòt pase m. Mwen menm prezidan prefere nou an Donald Trump. Se sa ke li te ekri sou Twitter, n ap pale Donald Trump, e li te pwofite, jan l te gentan konn ap fè l deja depi lè maladi sa li kòmanse ravaje mond lan, nou sonje ke li te pran nesans nan peyi Lachin, pli presizeman nan Wuhan, li te kontinye pandan twit sa pou l te fè konnen ke ansanm nou kapab venk viris chinwa sa. Malgre nou konnen tout diskisyon e menm dè menas ke la Chine te genyen a londwa de Donald Trump, Donald Trump li pa janm sispann akize peyi la Chine kòm kwa se yo menm ki ta responsab kesyon virus sa. Malerezman se apre 3 mwa depi ke maladi a kòmanse ravaje mond lan men peyi Lezetazini an patikilye, Donald Trump li resi fè yon volte fas. Eske se aprè sondaj sa a ki montre ke nan peyi Lèzetazini se anviwon 60 pou san ameriken, sa vle di sou chak 100 ameriken ke yo ta pale avèk yo, 60 pou san e menm plis ladan yo konkli ke Lèzetazini te kapab jere maladi sa a pi byen si se pat awogans Donald Trump. M ap raple pou ke Donald Trump, lè yo te entèwoje l sou rezon k fè. Li pa vle mete mask. Li te fè konnen ke sa fè l parèt ridikil. E li te menm ale pi lwen pou l te fawouche Joe Biden. Pandan Joe Biden te fè premye aparisyon l an piblik, lè l te mete yon mask, t ap fawouche Joe Biden. E Joe Biden par la suite ta pral reponn pou l kalifye Donald Trump de idyo e ke lè w ap dirije, ou sipoze dirije par bay egzanp. Si tout gwo doktè ap pale de mete mask lè w parèt an piblik, Poukisa yon idyo konsa ap fawouche moun ki mete mask? E Joe Biden te menm ale sou Twitter, ale sou paj li pou li chanje foto ke l te gen e mete foto kote l te fè aparisyon an piblik avèk mask sa a. Eske s on kou politik jan anpil kòmantatè ap pale de yon kou politik ke Donald Trump ta eseye fè, le fè ke l rann li kont ke a chak sondaj ki fèt, Donk Joe Biden devanse l de plizyè pwen, pandan ke nou konnen eleksyon ap rive sou nou la a gran pa nan peyi Lèzetazini 3 novanm si yo kap vini la a, èske se ta montre pou li, le fè ke li mal jere kriz la li aksepte, men ke eseye reprann ni pandan lap ankouraje moun mete mask, èske se sa ke Donald Trump li anvi fè? Map raple pou ou ke Sant Prevansyon, de Lit e de Lit kont lè Maladi nan peyi Lèzetazini depi fen avril. yo te egzije ke moun mete mask tout kote w prale sitou nan lye piblik yo, ou di mwens kenbe w a anviwon 1 pwen 80 mèt, anviwon 6 pye, donk si w pa ka rete a distans sa de yon moun, se mete mask. Malerezman se te jis 11 jiyè pase a ke yo te resi jwenn chans, Tire yon foto kot Donald Trump te avek yon mask nan vizaj li. Malgre map raple pou ou se te anpil siplikasyon bò kote antouraj li, men tou Doktè Fauci ki se epidemyolojis ki se doktè ki se konseye menm an sante Donald Trump, anpil fwa konn gen ti divèjans antre yo paske Doktè Fauci se yon spesyalis nan kesyon maladi sa yo, se toujou nan ti goumen, chak fwa Donald Trump li fon entèvansyon li di yon bagay ki pa sa, Doktè Fauci di yon lòt bagay. Donk, èske s on kou politik pou Donald Trump eseye reprann li? Apre anviwon 5 oubyen 6 sondaj ki fèt, ou pa janm kapab devan Joe Biden, k ap konpòte l trè byen jiskaprezan n ap pale a la. Li evite fè meeting akoz maladi a, donk anpil moun ap vante. Kapasite Joe Biden malgre laj li pou l jere peyi Lèzetazini mye konparativman ak Donald Trump, èske se yon kou politik? Nou pa konnen. Yon lòt fwa ankò Lachin pran lòt kle kou ak kesyon maladi sa a, malgre ankèt mennen, OMS te voye espesyalis nan peyi Lachin pou al ankete pou konnen èske orijin viris sa a se nan peyi Lachin ke l soti vrèman, èske sèt fwa si. Aprè anpil menas ke la Chine te genyen anvè Donald Trump pral resi finalman manifeste pa dèz aksyon tout menas sa yo nou pa konnen. Lòt nouvèl eske w sonje koup sa a koup avoka sa Mark et Patricia McClonsky ki te rale zam pwente zam an direksyon de manifestan sa yo pandan mouvman Black Live Matter sa nan peyi Etazini eske w sonje sa a ebyen sa li te pase nan Missouri, pli presizeman nan vil Sen Lwi, nan fen mwad jen an, kote ke te gen yon manifestasyon Black Lives Matter, kote moun yo tap brandi pankat anlè pou ap di ke lavi de nwa kont, se sa Black Lives Matter a li vle di, ebyen koup sa te rale zam yo, nou te kapab wè mesye sa. avèk gwo zam li nan men l e madanm li te gen yon lòt ti zam nan men l mwen m pa twò fò nan zam yo m pa twò konn non yo an direksyon 2 moun sa yo ki t ap manifeste silvouplè de manyè pasifik malgre sa li te vin dejenere aprè nou konnen pandan mouvman sa yo kòman anpil fwa se te se te vyolans se te anpil vye zak ki t ap komèt aprè mouvman manifestasyon sa yo ebyen konsa ledi 20 jiyè k sot pase a la a. yo enkilpe yo. Se pwokirè nan Sen Lwi, nan vil sa a ki se yonn nan grand vil nan sant peyi Lèzetazini, ki te pran lapawòl devan laprès pou l te fè konnen sa pral repete yo la a, li ilegal pou w brandi, pou w pwente yon zam, pou w ap menase yon foul moun k ap manifeste, pandan manifestasyon yo yo pa vyolan. Des manifestations ki pasifik se ilegal nan vil sa. Si se vre manifestasyon te dejenere aprè, men devan lakay moun sa yo pat gen anyen. Mwen repete sa pwokirè. Senlwi, vil Senlwi, Kimberly Garner, li te fè konnen nan yon kominike. Nou te pwoteje dwa pou n manifeste de manyè pasifik. Nou pap kite sa pase konsa, nou pap pran nan entimidasyon, nou fè sa lalwa pèmèt nou fè. Sa se pawòl Kimberly Garner ki se pwokirè grand vil sa a ki sitye l nan sant pete Etazini. Yo enkilpe koup sa. Antouka anpil moun bat bravo, se yon bon sinyal ki voye. Le fè ke moun ap manifeste, map raple pou ou ke. Manifestasyon sa a, li te genyen an majorite dè nwa, e anpil moun menm te pale de yon kesyon rasis, paske koup la, apre ke yo te fin rale zam, video sa te vin, li te viral sou rezo yo, ebyen yo te fè konnen nan yon gwo chèn televizyon, ke yo te pè ke moun sa yo pat asasine yo. Yo te pè ke moun sa yo, ki moun silvouplè? Map pale de nwa sa yo ki tap manifeste pandan tout mouvman Black Live Matter a wi. Moun sa yo menm pale yo te pè pou moun sa yo kap manifeste a, nwa sa yo, pa tiye bèt ke yo genyen lakay yo. Donk, antouka se grav, paske se an majorite dè nwa. Eske se sak fè sa, jan anpil moun tap fè konnen sa? Ebyen, moun sa yo, yo enkilpe yo. Pako gen kantite tan prizon. Yo ta sipoze pran pou zak sa ke yo komèt, rale zam, dwèt te ka tonbe sou gachèt, tire moun pandan ke moun sa tap manifeste de manyè pasifik pou yal rann yo devan lokal meri Sen Lwi a. Antouka, konbyen tan prizon moun sa yo yo ap pran, nou poko konnen, men sa ki si map raple pou w ke yon pwokirè nan pey Lèzetazini, se pa anpil fwa sanm pap kritike peyi nou non, M pap vote lòt peyi sou li, se Ayiti cheri nou ke nou renmen anpil. Banm raple w ki wòl yon pwokirè nan peyi Etazini, kisa k fè yon pwokirè kapab pran gwosè desizyon sa. Tou dabò, yon pwokirè nan peyi Lezetazini, se li menm ki gen dwa nan vil kote l ye a depi s bagay la a aksyon an, zak la li komèt la, li gen dwa pou l defini chèf akizasyon yo e kontwole dewoulman pwosesis. Donk lè yo fin enkulpe yon moun, Pandan yo pral jije moun nan, youn nan wòl ke genyen se kontwole dewoulman pwosesis la gras ak yon pouvwa diskresyonè ke moun sa yo genyen. Yo la pou yo defini plizyè chèf dakizasyon diferant. Eske w sonje le ka de Rayshard Brooks, jèn ameriken sa ki te kouri ak taser polisye a lè polisye a te tiye l ebyen Pwokirè la ki te mete 11 chèf dakizasyon sou polisye sa a, se pa pou san rezon. Moun sa yo, lè gen yon zak ki pase, yo gen dwa al gade videyo si gen videyo, regade l ankò pou yo di men ki sa moun sa sipoze ta genyen kòm santans. Epi, lè yo fin defini chèf dakizasyon yo, pandan dewoulman jijman an, moun sa yo sipoze ap kontwole pou anyen mal pa pase, pou kout mal taye pa fèt. Donk moun sa yo, yo gen wòl pou yo fè lajistis respekte alalèt. Ebyen, se sa Kimberly Garner fè. Nan ka 2 moun sa yo, koup sa ak te rale zam an direksyon 2 manifestan sa yo. Antouka, se pa peyi kote ke moun gen kòb. Ti Jòj, Ti Jan pa kapab jwenn jistis, depi w se ti nèg blan, ou gen kòb nan men w, pa gen arete pou ou, nenpòt sa w fè, men nan peyi Etazini, li pa konsa. Konbyen tan prizon moun sa yo ap pran, nou pa konnen, èske La Chin pral rive sèt fwa si poze dè aksyon nan plas menas ke yo te gen an direksyon 2 Donald Trump, nou pa konnen. Bon m remèsye w, ou menm ki toujou. Gade video Safe News yo ki toujou pataje. Si w poko abòne, mwen envite w fè sa a kounya. Pa sèlman gad video sa men tou pataje pou ka pèmèt plis moun enfòme. Mèsi a ou menm ki abòne ak Dekouvèt a Gogo ki se nouvèl fanmi sa ki rantre nan kay la. Dekouvèt a Gogo ki li la se yon kanal ki la pou li enfòme w sou yon seri de sekrè kache nan mond lan. M konnen w renmen m, ou pral abòne ak kanal sa a. Mwen rele Wisly Jean, gwo bonjou, gwo bonswa pou nou tout. N ap kwaze pou lòt sòti. Que Dieu benisse Haïti.